Hello hello hello hello bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa se Bella Wenthia Money ki antre lakay ou avèk yon super video ok mwen salye tout ansyen abòne mwen yo e mwen salye tout nouvo abòne mwen yo ou menm tou ki pral tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa yon gran salitasyon spesyal pou nou Nou tout ki toujou ap pataje video m yo tout kote remèsiman spesyal spesyal spesyal pou nou. Mwen pa gen mo pou m di nou mèsi pou sipò nou pou travay ke nap ede m fè an paske nou vrèman ankouraje m mwen pa gen mo pou m di nou mèsi. E si te gen yon bagay ki te plis ke mèsi an se li mwen tap itilize pou m di nou mèsi paske Franchman guys nou vrèman vrèman edem ak travay ke map fè an mwen pa gen mo mwen di nou sa deja poum di nou mèsi nou menm tou ki toujou ap pasem vizit sou chanèl lan ki pa janm abòne mwen swete nou fè sa ke nou pap regrèt ok nou pap regrèt paske chanèl sa nap jwenn anpil anpil anpil bagay sou li paske sitou pou remèd natirèl yo yap vrèman vrèman ede nou Paske nou konnen sante nou se priyorite lavi nou paske depi ou pa gen sante pa gen vi ok paske ou ka gen milyon ven ou ka woule machin ki fè w plezi depi ou pa gen sante li pap itil ou anyen wait for me li pap itil ou anyen ok videyo sa mwen vini ansanm avèl guys lap vrèman ede w Ou menm kap wonfle ok paske depi ou wè moun nan wonfle mwen m pè dòmi menm kot avèk moun ki wonfle guys paske depi ou wè moun nan wonfle ap fè bri konk konk konk konk lè konsa l fèm pè menm sim gen dòmi dòmi an nan zyem li pap m pap ka dòmi videyo sa ap vrèman ede w guys videyo sa ap vrèman ede w yo sa yon. Video sa sorry guys. Timoun yo toujou ap fè bri guys. Se sak fè dèfwa m anvi fè video kote pou nou m pa santi m kapab. Paske m pa renmen chak tan pou m ap fè yon video m ap plede pale pale ap di timoun sorry sorry. Pou m ap di nou sorry sorry pou m ap di timoun silence. Bagay sa yo paske timoun yo vrèman degoutan kòm nou abitye ak timoun. M espere nou konprann sa ok. Paske depi ou wonfle guys, ou santi ou wont pou al dòmi kay moun. Moun nan ka gon pwoblèm lakay li. Epi se ou ki ta pou pote yon sekou pou li oubyen pou travay fon semèn oubyen 2 jou avèk moun sa pou pote ranfò avèk moun sa. Koz ou wonfle, ou pe al dòmi e majorite moun ki wonfle toujou bave. Paske yo mal kouche. Dèfwa se moun nan kouche tèt ba ki fèl wonfle. Dèfwa tou moun nan se. M pa konnen. I don't know. Paske gen moun nan ki wonfle nenpòt jan l kouche, li mèt kouche alèz, papa l gade tankou se mòn pilbowo l ap moute san honk honk honk. Men pa kont pa gon moun k ap renmen pou l wonfle nan dòmi paske li pa yon bon bagay. Paske moun sa depi l pa la tout moun konnen paske moun ki alantou l, ki rete prè l tankou vwazen vwazin li Depi moun sa pa la yo gentan di a intèl pa la non paske yo pa tande lap moute mòn pilbowo nan aswè men depi moun nan la yo gentan konnen paske moun sa si tout fwa yon moun bezwen antre vin fon bagay lakay ou li konnen gason kay lan konn ronfle li pa tandel ronfle li konnenl pa la li ka antre li gen aksè kounye a poul vin fè nenpòt bagay li gentan konn lè w la lè w pa la si se fi an tou li gentan konnen lè fi an pa la lèl pa la Ok jus m pote video sa pou nou l ap itil nou anpil paske se pa yon gran choz se pa bagay ke nou pap jwenn paske bagay sa yo n ap jwenn yo nan tout peyi se sak fè mwen remèd natirèl mwen yo mwen pa pote bagay ki konplike ladan l paske ou mèt nenpòt peyi ke ou ye an w ap jwenn li pou w ka soulaje tèt ou guys ok paske wonfle a pa yon bon bagay kisa w ap gen bezwen w ap gen bezwen jenjanb w ap gen bezwen pòm wap gen bezwen kawòt, wap gen bezwen sitwon epi dlo. Nou wè se pa bagay ki konplike ditou, se bagay ke nap jwenn tout kote. Ok, kijan ou pral fè preparasyon sa, se yon ji ke ou pral fè. Kijan ou pral fèl, wap lave jenjanm ou, paske nou konnen jenjanm nan se yon plant li ye, se nan tè li soti, ke li gen anpil pousyè ladanl, nou konnen jenjanm nan gen anpil byenfè ladanl tou guys. paske nou konnen jenjanm itilize nan anpil anpil anpil bagay li vreman bon pou anpil bagay nan pati ko a ni cheve w ni anpil lot bagay paske jenjanm jirof lay siwo myèl bagay sa yo vreman vreman pa manke yo lakay nou sitwon bagay sa ap itil nou anpil ok kisa w pral fè w ap pran jenjanm nan w ap lave l w ap koupe l tikal tikal Wap pran pòm nan ankò wap lavel epi nou konnen son fwi ki gen pousyè liye ou paka ap manjel san lave epi wap lave wap lave wap koupel tikal tikal avèk tout po guys ou pap kalel non avèk tout po epi wap pran kawòt lan kawòt lan li wap lavel. Jenjanm nan pa bezwen kale tou non, ni jenjanm nan, ni kòman dirèj ap e pòm nan, ou pap lavel, ou pap kalel ok, wap jous lavel. Epi wap kale kawòt lan, sèl kawòt lan wap kale, epi wap pran sitwon an, son ti gout ji sitwon ou pral pran guys, ou pap blende sitwon an non, ou pap ni pran ni sitwon a tout po, ni koupel menm jan ou pral koupe sa yo pou ka Blende, wap jous koupe kawòt la lè ou fin kalel, lavel, kalel, koupel epi lè fini wap pran pòm nan a tout po mwen di nou, wap koupel a tout po tikal tikal, koupe jenjanm nan epi wap blende yo. Wap blende yo avèk yon bidon dlo. Ok, yon bidon dlo wap bezwen pou fè sa. Epi lè ou fin blendel, epi wap, si ou vle ou ka koulel, si ou pa vle koulel tou, ou ka jous bwèl konsa tout may ou ladann. Men si w vle koule l ok, sa depan de chwa w. Epi lè w fin pran blende l byen blende, blende l byen fen guys. Kite l fè yon bon ta blende paske si tout fwa, sitou pou moun ki pap koule l yo, paske fò l byen blende pou l fen ok, pou l pa gen bout ma bagay jenjanm nan, ma bagay po pòm nan ladan. Byen byen blende l guys ok, kite l fè yon bon ta blende pou l vrèman byen blende pou l byen Bagay epi wap videl nan yon verre. Lè w fin vide, ou pa bezwen sik pou blende l guys. Ou pa bezwen glas tou pou fè sa. Ou pa bezwen siro myèl pou fè l. Wap jis blende l epi w vide l nan yon verre epi w jis pran yon ti ji sitwon ou pire ladan l epi w bwè l konsa. Ok, se vrèman vrèman mèvèy. Li vreman bon pou wonfle nou tout konn sa wonfle pou bon bagay guys paske mwen pa renmen bagay sa ditou lè moun ap wonfle nan tèt mwen non wè lò dòmi menm kont a moun ki wonfle guys li rann ou pa dòmi paske moun sa honk honk honk honk ou pap dòmi paske li vreman vreman degoutan li vreman fatigo. Li vrèman fatigo lè moun nan ap wonfle nan tèt ou epi ou menm pou dòmi pil bri sa ap fèt kote ou ka dòmi ou pap ka dòmi paske moun nan fè bri nan tèt ou patajel guys pou lòt moun kap soufri konsa pa jounne paske lap vrèman vrèman itil yo ok paske menm jan ou menm ou pa renmen wonfle pou ta wonfle nan dòmi e konsa moun nan ki wonfle a pa renmenl tou jus edel ansanm avèk sa ok guys pa bliye ke mwen renmen nou anpil. Patajel poum ka pote plis video pou nou. Abone, like, sil te plè, sil te plè, mwen mande nou yon gwo sèvis, tout moun kap gade video an sil vou plè like pou mwen, tanpri sil vou plè, paske nap edem, lè konsa nou ankourajem, ok, nap vreman ankourajem lè konsa, paske men si nou pap like, dèfwa guys lèm wèm la gon video e pa menm gen konbe like, ohh. M di tout moun sa gad yon video epi kot like yo mezanmi oh jezi lè konsa m santi m dekonsonbre silvouplè like pou mwen bondye ap beni nou paske lè konsa nap ankouraje m nan travay ke map fè a men lè nou pa like m santi video a pa gen sans pou nou ki fè nou pa like li Nou ka pa like video manje paske tout fanm konn fè manje mwen mka chwazi pote nou potel nan fason ke mwen fèl pou nou se pa paske mdi nou pa like non men pou manje tout moun ka fè tout moun ka fè manje tout moun konn fè manje menm lè moun nan pa fèl menm fason avèw men mgentan konnen medam ayisyèn mwen yo se fanm ki konn 10 dwèt yo menm lè nou tout pase pa fè manje nou menm jan men tout ap sòti bon wi sa mkwè nan li men pou remèd yo mezanmi guys se pa tout moun ki konn remèd. Oh lala m fè anpil efò pou m pot video pou nou defwa se nan mizè pou m fè yo avèk timoun yo timoun yo ap fè bri defwa se nan nwit pou m ap fè yo byen talè yo dòmi defwa se nan nwit pou m ap edite yo dezè di maten defwa m pa dòmi pou m ap edite yo silvouplè silvouplè Bondye ap beni nou m ap di nou mèsi anpil anpil anpil ok hoo n ap wè nan yon lòt video guys pa bliye ke mwen renmen nou anpil. Fè remèd sa depi w anfle lap ede w e kite yon kòmantè pou di mèsi ke l ede w oubyen l ede yon moun ke w te pataje l ansanm avè l ki vin gade video a li fèl li fèl sa mache pou li epi nap wè nan yon lòt video paske map pote plis pou nou toujou depi w wè nou pataje map pote plis pou nou toujou ok. Mwah Love you guys mwen renmen nou anpil anpil anpil anpil san nou mwen pa tap rive kote mwen rive a mwen renmen nou anpil anpil anpil anpil guys mwah nap wè nan yon lòt video babay